So aswè a mwen te vle ofri nou opòtinite pou nou fè biznis kòman nou kapab fè kòb lakay nou san nou pa deplase jis avèk telefòn nou. So m wè nou pa nou pa ko anpil la m jis te vle gen plis moun afin ke m ta kapab kòmanse pale ansanm avèk nou. So moun ki deja la yo sèvis nou kapab rann mwen pataje live la avèk lòt moun ki nan nan gwoup WhatsApp, Facebook whatever kote ou gen kontak Pataje live la paske m pral pale de yon sijè ki trè enpòtan, de kòman ou kapab fè kòb lakay ou san ke w pa deplase avèk yon konpani ki rele TLC, Total Life Changes. So, si w enterese, si w konnen ou gen zanmi w ki enterese, just pataje live la please nan tout gwoup ki genyen ki se swa Facebook, WhatsApp, whatever kote li a just pataje paske sa nou pral di la se de bagay ki vreman enteresan e se de bagay se sur et certain ou pap regret kou anba live la deja gen yon moun ki di la TLC li e papa. Se li kap mennen. Pierre Etiel si kap mennen aktyèlman la a. Paske nou nou nan konfinman, nou pa ka soti. E se yon kesyon de chita lakay fè kòb avèk telefòn. Chak moun ki achte, chak moun ko vann nou fè 20 dola ameriken. Chak moun ko enskri ou fè 40 dola ameriken. E li l ye. Tièl si l ye tonton. Please pataje live la afin ke plis moun kapab konnen sa kap pase, plis moun kapab fè kòb lakay yo. San ki yo pa deplase. E pou moun ki fèk branche, moun ki pa konnen m, non pa m se Churchill No Fake. So m ap viv Santiago de Chile, aktyèlman m lakay mwen, m ap fè kòb san ke mwen pa deplase. Please pataje live la avèk yon zanmi w, yon fanmi w, kèlkeswa kote l ye a. E Bueno, pou moun ki pa gen tan jwenn

Avan tou, konpani sa rele TLC, TLC ki se Total Live Life Changes, Total Life Changes, sa vle di Cambio Total de Vida, Chanjman Total de Vi. Mwen ap ofri nou opòtinite aswè a pou nou vin otonòm, pou nou kapab fè kòb lakay nou kèlkeswa kote ke nou ye a. Nou kapab gade anba live la, nou kapab wè lyen kote pou nou kapab ekri, nou kapab enskri, ou di mwens achte yon pwodwi TLC. TLC, Total Life Changes, se yon konpani ki gen 21 an, ki gen syèj sosyal li Michigan, ki kreye pa yon milyonè ki rele Jack Fallon, se yon milyonè ki gen non, ki anpil moun konnen, misye te nan Ford Company, Ford Auto, Ford Otomobil, misye kite Ford, li kreye pwòp konpani l an 1994 ki rele TLC, Total Life Changes. Se yon mouvman ke misye kreye pou ede tout moun, kèlkeswa kote ou ye sou latè, ou kapab patisipe kèlke swa kote ou ye sou latè, ou kapab fè pati de konpani an. Kòman? Jis avèk telefòn ou, laptop ou, ipad ou, konpitè ou, ou kapab nan TLC. Pou fè kòb, ou kapab otonòm, ou kapab travay lakay ou, san ou pa gen yon chèf kap di ou, hey, fòk ou vin bonè, fòk ou pran poz a tèl lè, fòk ou, you know, lè wap travay. Avèk TLC, avèk Tesa, avèk konpani sa yo ka fè kòb la kay ou san ke w pa deplase. Kòman? Tankou m di nou TLC se yon konpani ki gen 21 an depi li egziste. Se yon milyonè ki rele Jack Fallon ki kreye l konpani sa a. Syèj sosyal konpani an Michigan. Se yon konpani ki fè livrezon nan plis ke 150 peyi sou latè. Sa vle di pratikman kèlkeswa kote ou ye sou latè ou kapab nan TLC. Nou konprann? Enkli Chili, Etazini, kèlkeswa kote ou ye a, ou kapab nan TLC. Tankou jan m di nou TLC vle di Cambio Total de Vida, Chanjman Total de Vi. Nou nan yon moman la aktyèlman ke moun pral viv lòt jan. Aprè kowonaviris la, moun pral viv yon lòt jan. Nou pap gen pou nou deplase pou n al achte ankò, sa se si. Aktyèlman, Amazon kòmanse fè tès e kòmanse fè livrezon avèk wobo. M ap gade gen yon konpani ki rele Rippy, m wè l isit la la paske gen moun isit ki fè livrezon avèk li, moun ki pote gwo sak sou do yo. Aktyèlman konpani sa kòmanse fè livrezon avèk wobo. Sètadi, se si apre kowonaviris la, nou pral viv yon lòt jan. Nou p ap bezwen deplase ankò pou nou achte, nou p ap bezwen deplase ankò pou nou vann, e se si. Depi menm apre kowonaviris la, nou kòmanse ap viv yon lòt jan. Apre kowonaviris la, se si e sèten nou pral viv yon lòt jan. So, jodi a m vin prezante nou TLC ki se Total Life Changes. ki sinifi Cambio Total de Vida, Chanjman Total de Vi. E se yon konpani ki vann pwodui byo, sètadi pwodui natirèl, pwodui ki fèt abaz de plant natirèl. Nou vann diferan tip de pwodui, pwodui pou moun pran pwa, pwodui pou moun pèdi pwa, pwodui pou moun kase vant, pwodui pou moun ki gen pwoblèm cheve, pwodui pou moun ki gen pwoblèm zong, pwodui pou gason ki pa gen bann, pwodui pou moun. moun ki se enèji, nou vann diferan tip de pwodwi. Men, sa m vin ofri w aswè a se yon opòtinite pou w fè kòb ou menm san ke w pa deplase. Jis lakay ou avèk telefòn ou. Ou menm jodi a, ou gen posiblite, ou gen opòtinite pou w vin yon distribitè nan TLC, ou vin gen posiblite pou w vin yon patenè nan TLC jis avèk telefòn ou e avèk yon ti kras efò yon ti kòb ou bezwen pou envesti. Si ou ta pral fè yon boulanje se sur et certain ou tap bezwen anplwaye ki pou bat farin nan, ou tap bezwen farin nan, ou tap bezwen dlo, ou tap bezwen sèl, ou tap bezwen mantèg e tout tralala ou moun bezwen pou fè pen. Ebyen menm jan an pou antre nan TLC nou mande w yon ti kòb ki pa anpil jis 165 dola ameriken ki se 145 dola, 145 mil peso plus ou mwen depandamman de jan dola ye a. vin manb nan TLC. Otomatikman ke w gen kòb sa a, otomatikman ke w enskri sou link ke ou wè anba live sa a, ou vin manb, TLC voye pwodui yo pou ou lakay ou e ou kòmanse envesti. Yon moun ki di yon bagay la, mwen anvi antre, se vre, men m pè. pou m pa vann moun. Zanmi, ou pa bezwen pè. Ki moun sou latè ki pa konn bezwen pèdi pwa? Ki moun sou latè ki pa konn yon moun ki bezwen kase vant li? Ki moun sou latè ki pa konn yon moun ki bezwen pran pwa? Ki moun sou latè ki pa konn yon moun ki bezwen gen cheve? Ki moun sou latè ki pa konn yon moun ki bezwen gen zong? Ebyen, nou vann tout tip de pwodui sa yo. Sètadi, si w pè, m pa wè kisa ke w pè la a. Hein? Ou leve chak maten ou al travay. Ou soti nan lari a. Malgre kowona ou soti. Ou pa pè. Èske ou konprann? So, mwen vin ofri ou opòtinite pou chanje vi ou. M konnen gen nan nou ki anba live la la ki gen dwa pa bezwen opòtinite, ki dwa pè opòtinite a m ap ofri nou an paske nou menm Ayisyen se lè kan nou wè nou kwè Ou konprann? Ebyen gen yon pakèt moun ki deja reyisi nan aktivite sa, nan tip de pwodui sa, nan konpani sa ke m ap prezante nou an la ki se TLC, Total Life Changes, Cambio Total de Vida. Èske ou konprann? Gen yon pakèt moun ki deja reyisi. Mwen konnen de moun isit la ki p ap travay ankò jis avèk sa a. avèk sa a sèlman. Yon senp ti envestisman ki p ap koute nou gran choz ki di eske ap koute nou ditou. Paske ban m esplike nou. Otomatikman ou enskri, ou enskri pou 165 dola. Pa vre? Ou envesti, ou envesti 165 dola. Pa vre? Chak grenn te sa yo ou vann yo 18 mil peso. ki se 21 dola ameriken. Otomatikman kou enskri avèk 565 goud, si vou 10 pwodui konsa lakay ou, sè ta di nan 10 pwodui a 21 dola, ou gentan vini pou 210 dola, sè ta di ou pa pèdi kòb ou a. Pa gen okenn jan pou pèdi. Pa gen okenn jan pou antre nan TLC pou pèdi. Gen moun ki di wap vann, Wap vann se yon pwodwi ki vrèman bon. Wi, se yon pwodwi ki vrèman bon. Mwen mwen itilize l. Gen moun ki di mwen menm m pa vle pèdi fòm mwen, m pa vle pèdi dèyè m, gen fi k di mwen menm e vant mwen sèlman m bezwen kase. Banm di w, te sa li pa sèlman pou kase vant, li pa sèlman pou fè moun pèdi pwa. Se yon te ki gen yon pakèt byenfè. Li netwaye kolon w, li si w gen pwoblèm, si w gen konjesyon sangen, si san w kowagile li dekowagile l, si w gen pwoblèm pou w dijere byen li ede w dijere, si kolon w sal li ede w netwaye l, si w gen vant ou ki gwo li kase vant ou, si w gen vye grès lakay ou yo elimine, se yon pwodui ki vrèman efikas e ki vrèman bon. On sèl sachè sa pou on semèn. On sèl sache a li gen 2 pakè te anndanl pou on semèn. Pandan on semèn wap bwèl ou bwèl nan maten avan w manje ou bwèl nan aswè. Poukisa te a bon? Te a bon pou divès bagay. Te a bon pou divès bagay. Ou menm ki gen pwoblèm gwo vant ki bezwen jere seksyo w. Ou menm ki twò gwo ou bezwen desann. Ou menm ki gen pwoblèm san w pa sikile byen, fi ki pa wè règ yo a lè tout kapab konsome pwodwi sa. Se yon pwodwi byo ke l ye, li fèt abaz de 9 plant natirèl, se yon konpani ki gen 21 an, e sesi pa sèlman tande sa ke m ap di nou an, se yon konpani ki gen 21 an, sètadi se yon konpani ki gen tras li. Si ou bezwen konnen de TLC, ale sou YouTube, ale sou Google, ekri TLC, Total Life Changes, e just ekri TLC sou YouTube, wap jwenn tout enfòmasyon ke ou jwenn nan tout lang diferan. Se yon konpani ki prezan sou 150 peyi sou latè. Gen de moun la ki pa travay ankò sèl avèk TLC yap fè kòb. So, mwen vin ofri nou non sèlman Posibilite pou nou kase vant nou, posibilite pou nou viv byen, bèl e an sante, men posibilite pou nou fè kòb tou. Ou menm ki ta renmen vin yon pwomotè, ou menm ki ta renmen vin yon vandè pou TLC, ou gen opòtinite a aswè a, kounya la menm. Jis ekri m aprè live la, ozoumwens ekri m nan yon kòmantè, mwen menm m ap ekri w back. Rele m m ap reponn ou. M ap esplike w tout pwosesis yo, tout kòman pou fè kòb, tout kòman pou antre nan TLC. Ou jis bezwen 165 dola ameriken ki evalye a 145 mil peso depandamman de jan dola a ye. Li gen dwa 142, li gen dwa jiska nenpòt 137 depandamman de jan dola a ye pou antre nan TLC. Otomatikman kou w antre, nou voye 10 pake te ba ou lakay ou, nan adrès ou san w pa deplase. Nou kreye yon sit wèb online pou ou. Mwen deyim di w web, ou deja wè se yon biznis ki gen rapò avèk entènèt, se yon biznis virtuel. San ou pa deplase, ou gen opòtinite pou viv, pou vann avèk plis ke 150 peyi sou latè, ou gen opòtinite pou vann avèk yon pakèt moun ki pa menm nan antouraj ou, de moun ki an Afrik, de moun ki nan Amerik di Nò a, de moun ki nan Amerik di Sid, Chili, Kolonbi. Kolonbi, konprann kèlkeswa kote ou ye a, ou kapab achte o ou kapab vann pou TLC. E si yon moun nan gym? Wi si yon moun nan gym gen gen diferan tip de pwodui ou kapab itilize pou TLC a. Nou genyen Nutrabudge la, nou genyen Yasote a, depandaman de objektif moun nan, Kisa l bezwen. Si moun nan se pwa l bezwen pran, si moun nan se pèdi l bezwen pèdi pwa, depandamman de kisa moun nan bezwen an nou gen diferan tip de pwodui pou nou pou ou. Èske ou konprann? So, se yon opòtinite biznis ke mwen vin ofri nou. E si ou konnen de moun ki bezwen menm opòtinite sa, de moun ki bezwen fè kòb lakay yo san yo pa deplase. Chak moun ke ou enskri nan TLC ou fè 40 dola ameriken e se si chak moun ki achte sou link biznis sou link sit web ou a. Paske se yon biznis virtuel ke li ye. Chak moun ki achte sou link lan, otomatikman ou fè 20 dola ameriken. Moun nan achte 2 pwodwi, ou fè 40 dola ameriken. Achte 4 pwodwi, ou otan de 20 dola ke ou fè. So, se yon opòtinite, live sa m pap fè l twò long. Menm si gen moun ki pral gade l aprè. Ou konprann? Non pa m se Churchill non fake. So m te vin prezante nou TLC. TLC, Total Life Changes. Cambio total de vida. Chanjman total de vi. Tankou m di nou an, aprè Corona a se sur et certain, nou pa pral ap viv menm jan ankò. mòd de vi nou ap chanje aprè kowona a. So ann update, ann mache avèk tan an tou. Jodi a se biznis vityèl ki ap k ap mache. Mwen menm m pa deplase, lakay mwen m rete, m fè tout sa m gen pou m fè. Lakay mwen m rete, moun rele m pou kòmand, m fè livrezon. Oudimens moun nan vin pranl nan menm. Ou konprann? So se opòtinite sa m vin ofri w aswè a. Ou menm ki pap travay, ou menm ke yo revoke, ou menm ki gen yon kòb finikito nan men w, ou menm ki gen yon kòb nan men w ou di waw m pa wè kisa m fè tout moun ap fè menm biznis m pa wè ki kote pou m monte ni pou m desann ansanm avèk kòb sa, jodi a m vin ofri w TLC. TLC. Cambio total de vida. Chanjman total de vi. Se yon konpani tout moun ka ap antre ladan l. Tout moun gen opòtinite a. Tout moun kapab avanse ladan l. Mwen mwen konn de moun ki isit la la Chili, ki Chili, ki pa bezwen travay ankò. M konn de moun ki ap fè 1500 dola ameriken lakay yo san yo pa deplase. E men yo gen opòtinite pou y al travay e fè 1500 dola ameriken an lakay yo. Pa bliye m di w ou enskri pou 165 dola, yo voye 10 pake te pou ou ki vo 210 dola ameriken. Sètadi ou pa pèdi kòb ou. Mwen bezwen yon pwodui pou cheve m. Wi nou gen pwodui pou cheve. M pa konnen nan ki peyi ke w ye. Wi nou gen pwodui pou cheve. Pwodwi sa yo disponib nan 150 peyi sou latè, enkli Chili. So, nou gen pwodwi pou moun pèdi pwa, pwodwi moun pran pwa, pwodwi pou cheve, pwodwi pou zong, pwodwi pou gason ki gen pwoblèm bann, pwodwi pou moun k ap travay nan nwit ki gen pwoblèm enèji, pwodwi pou moun pran pwa. Pwodwi pou moun pèdi pwa, nou vann nou vann mayo, nou vann pwodwi pou cheve, nou vann diferan tip de pwodwi e se si se de pwodwi biyo. Biyo, san pou san natirèl. Yaso te a son on te ki fèt avèk 9 plant diferan, 9 plant natirèl. Li fasil a prepare e pou moun ki gen pwoblèm sikilasyon san, moun ki gen pwoblèm dijesyon, lè yo manje yon manje yo mal pou twalèt, moun ki gen pwoblèm kolon ki bezwen netwaye kolon yo, so mwen vin ofri w TLC. E pa bliye, m pa vin sèlman vann nou yon pwodui, mwen vin ofri nou yon opòtinite biznis tou. So, mwen swete ke live sa li rive osi lwen ke posib mwen chili wi freo ok ou chili m nesly si w chili ou kapab inbox mwen aprè live la ou kapab ekri yon kòmantè kounya la ou kite nimewo telefòn ou fò wap jwenn mwen map eksplike w plis e si w bezwen konnen plis nou gen de reyinyon ke nou fè prèske chak jou avèk afilye nou yo, avèk aspiran distribitè yo, moun ki bezwen, moun ki anvi antre nan konpani an, moun ki genyen de dout, nou la pou nou asiste w. Ou kapab ekri nou, n ap reponn ou osito ke nou jwenn mesaj la. Mile Lazarre, Tèt chaje. Ebyen, mwen menm, live yo pa long, sa m vin di a m just di l, e Ou menm ki enterese, ou menm ki bezwen endepandan, ou menm ki bezwen yon opòtinite biznis mwen aktyèlman la tout moun nan karantèn, le mond pratikman an karantèn la. Tout moun lakay yo e lakay ou a kèlkeswa jan ou ye kit ou sòti kit ou pa sòti wap depanse kanmenm. Ou rete lakay ou wap depanse, ou rete lakay ou wap konsome, wap manje, Wap peye kouran, wap peye dlo, wap peye entènèt kèlkeswa ou sòti nan lari a wap peye machin, si w gen machin wap mete gaz nan machin kèlkeswa jan li ye a wap konsome, kèlkeswa jan li ye a wap depanse tou. Ebyen fòk gon kote pou antre kòb la. Jodi a m vin ofri w opòtinite ki se TLC

Se de moun, se de milyonè reyèl. Se yon moun ki te nan Ford Company, Ford, Ford otomobil. So, klike sou link sa ke w wè la kounya la. Gen yon pakèt atis ayisyen ki kòmanse antre nan biznis lan. Tèl ke, Michael Guirand rantre. Michael Guirand gentan pran levèl direktè nan biznis lan. Gen Shassy ki rantre. Genyen Mickaël Benjamin ki fèk rantre e gen yon pakèt lòt atis ki rantre. Mwen gen yon atis de renon, yon moun ki trè koni, yon moun ki pase de presantasyon ki rele m avan yè maten pou l enfòme de biznis sa a paske li vrèman enteresan kèlkeswa kote ou ye ya ou kapab fè kòb. Whatsapp mwen, Whatsapp mwen, Whatsapp mwen, Whatsapp mwen, Whatsapp mwen, m ap kite Whatsapp mwen la kounya pou moun.

Mwen fouti el si mwen konseyew li. Mwen genyen 4 an isit la la 4 an nan biznis m poko janm jwenn yon biznis ki osi rantab tankou ti el si. 50 pousan benefis 50 pousan benefis so klike sou sou link lan swa pou enskri oubyen swa pou achte ekrim sou whatsapp non pam se Churchill map asiste w so mèsi a tout moun ki te branche se te vrèman yon plezi nap pale yon pwochèn fwa.